E kòm si pa la avan pou l di monchè premye kou pa kou. Tande byen pou menm kou l ye. Misye ap kite Widiana wi. Misye sou kou l ye wi. Bon kiyès bon kiyès ki gen fanm ni pou wè pati pati devan e misye le Kelly Kelly anba bann fatra sa chita leve pyès machin gen foli 6 pak ou tou grangou ou pap leve l ou pap leve lejè ou gen 6 pak. Ah si spak pwal fè pou la ou tou grangou ou nan ou pap travay nan sendomeng menm yon vye jounen mason ou pap vann oh wi si spak ou gen si spak pase lwil bebe nan vant ou ou nan ranse nan figi moun bon kounya la bon kounya la widiana ou menm m ka konprann ou pran kòmsi ou pran de bokal vazlin ou foure tout anndanw kounya apre sa lèw malad wal di e dyab kap humm humm humm humm humm Aoueza lèl malad ou pral tande se dyab kap manjel. Malerèz la pran 2 gwo bokal vazlin li lap pase lap pase nou foupe. Apre pou lap foure l anndan. Epi pwèl li grenn tankou e gazon bagay kòm se gaz. Bagay sa yo bagay sa pou ti manzè wi bagay waka pou bagay sa waka pou yo di a la.

E izo k lage video a. Widiana e fanm izo tou wi. Nouvel ki vin jwenn mwen la se izo k lage video a. Antouka res dosye a pou gèt. Men e izo k lage video a. Nouvel ki vin jwenn mwen. Izo ap fè jalouzi. Ou konn men gwosè vant izo. Tou ou sispak lap mache ranse pandan Widiana ap voye video bay izo. Gwo koze ki gen isit. Izo kraze anpil fanm wi. Jodi a se yon bon weekend nan. M fè 2 gout roze, trè enpòtan. Sa vle di, dosye, dosye Widiana se pa dosye pou kouri sou li. Se pa dosye pou prese avèl. Sa se dosye dimanzele. Devan 6000 moun 7000 moun Le mond ap gade Nou konn Instagram e moute m moute M fon ti relax m ale Sa pa dosye Sa pa dosye Instagram Sa pa dosye Instagram A e dosye Oriel Cho Mwen l trè lè l a trè jèn Li bon anpil Konya la Tande byen mwen m pa yon l a videyo a non Kòm si videyo a pa gon ti son Video pa gon ti son kòmsi pou l ta di monchè kòmsi kòmsi al bat yon vye ponyèt non papa kòmsi video pa gon ti son ladann non kounya malerèz la kouche men gwosè vant li tankou yon vye tanbou ou konn sa m di w menn men gwosè vant Widiana kouche tankou yon vye tanbou chawony men gwosè vant tenten an kounye a kouche sou do epi l pran yon gwo bout yon gwo bokal vazlin epi vire tou l ap frebalay epi l ap frennen anndan l men yon ti alsiyis li pa fè. Se sa k nève m nan videyo Djana wi frè. Li pran ti alsiyis ou pa jwenn. Gen anpil, gen anpil nèg k ap gade frè. Gen anpil nèg ki fache wi. Pran ti alsiyis nèg yo pa jwenn non frè. Kòmsi w wè twa kote sou do tankou yon vye krapo. Bon kounye a la, bon m ta renmen konnen èske Widiana dous. Paske jan m wè l kouche a la, pa gen mouvman dous la menm nan Widiana menm non la. Paske jan m wè l kouche a la, bon kòmsi e pou sa. E pou sa vye Kelly fou a la? Bon bon Kelly yon visye li ye. Ou wè son visye, ou wè son jèn gason visye, chita la leve vè vye pyès machin, ou wi l gen 6 pak, pase lwil bebe nan lestomak li ap ranse nan figi moun, ou tande 6 pak. Kote malere kann gwosè yo? W ap mal manje sendomeng, e nòmal ou gen 6 pak. Vin bò isi a m wè si w gen 6 pak. Vin bò isi a la m wè si w gen 6 pak. Jèn gason ap gade kòm si yon ti alsiyis menm pa gen. Kote pou nèg pran ti plezi yo. On nèg kouche sou do pou yon vye bagay ap fou andon epi kounye la mache pran nenpòt 3 bo 4 bo. 3 bo yon dam tou. Mache pran e ba la met andon epi ate yon malad ou gade owi. Kounye la kounye la se vye kounye la e vye djouli kap manje nan lakou sendomeng.

Ou tap leve kèk kòb nan men yo. Ay m pa konn nèg wap bay plezi kounya pou yon fanm ap baw plezi. Ou la menm yon vyal sis li pa fè. Menm tande ou pa tande yon ti papi anyen menm. Pa gon ti papi pa gen anyen non pa Mpoko Mpoko wè jèm sezi konsa non Men gon ti papi ou pa jwenn nou pa jwenn anyen Towo a kouche men gwosè vant li tankou yon vye tanbou chawony sou yon kabann epi l kouche men gwosè vant towo a ou konn sa m di w epi pou yon vye bagay epi l ap gade w nan je kòmsi l byen serye kòmsi se yon bagay serye l ap regle wi. Pou nap wè Kelly visye. Kiyè misye rele Kelly oubyen Kelly a? Kelly Kelly visye ap fè gwo ap fè gwo bagay. Oky James ap fè pi mal pase w. Sa gason. Kelly Oky James ap fè pi mal pase w wi gason. Wè w menm kòmsi w menm wè w fè gwo lèt wap joure wap joure boud kòmsi evre li pa fè w mal. Bon gon vye malerèz li pa menm fè mwen yap krazel li fò mal bon kounya pou wè pil afè madanm ou deyò pil bòbòt deyò yon vye prèl grenn tankou bagay gazon m kòmsi se prèl ou di an lak banm problèm wi 2022 pou kite tout vye prèl tankou gazon sa devan men. Li pa fè sans monchè. Paka jèn ti fanm, paka jèn ti fanm monchè. Kounya la, hum, 2022, 2022 bay, bay yo chanje. Kounya la, kounya sou ralon vye kokoye la, ou ka grajel devan ou djada, ou telman pranl ou djada grenn ou.

Kasi cheri, ouvè kò w kal negò, mèt chou, afè pa nou. La, mesye, la, mesye, l pa ka rete konsa. La, mesye, l pa ka rete konsa. Ou pa gon jèn fanm, w ap bon nèg plezi. Vagabon sal konsa foukou debò foukou nwè hein tankou bagay kòmsi tankou bagay mekanisyen siye men ladann ou wè sam di kòmsi mekanisyen fin travay epi yo pase 2 men yo bòkò bò kwis widiana ou pa ka jwenn fanm pou bò kwis ou sal konsa epi ou ouvè pye ou kareman epi wap rale kounye la visye k rele Kelly a pa wont non epi lap souse pye sa humm mesye nèg yo nèg yo visye mesye nèg yo jèn gason salòp sa yo nèg yo visye mesye kounye a mwen menm Jimmy Danger mwen menm ta pran pye widiana met nan bouch mwen. Nèg la jèn gason, li pa vle travay, menm yon vye jounen mason li pa vle vann sendomeng, li chita mete espwa l sou kont fanm, li gen 6 pak, li di wi o se 6 pak ki bal manje, chita la leve vye pyès machin vann kote kounya li gen 6 pak. Paka jèn fanm pou fou kou Noé konsa monchè. Rele sou kòw. Mwen tande byen, m pa ranyen avèl non. Mwen m pa ranyen avèl. M pa ranyen avèl. E nèg ki fè sa tou m kont nèg ki lage video a. Non la m serye. E nèg ki lage video a m kont li. Ou pa flannè. Ou wè ti vagabon k fè sa ou pa flannè. Si se K-lezo k fè l, si lòt nèg ki fè l, nou pa flannè. Men yo di m Izo gen videyo manzè tou. Yo di m Izo jwe nan jwèt la tou. Yo di m Widiana e Widiana se fanm Izo tou. Izo jwe nan jwèt la tou. Li konn voye videyo bay Izo tou. Izo ka lage l tou. Nan fè jalouzi. Izo k ap fè jalouzi nan fè jalouzi la. Izo lage videyo a papa.

Sil vle, sil vle vin lè m tounen lakay mwen la pou Widiana vin klin tèt li. Vin klin tèt ou, gade, vin klin tèt ou nan cho peyi a. Rele Rocksa epi di Rocksa m vle klin tèt mwen. Lè m tounen lakay mwen la, m fè w klin tèt ou. M lague w devan pèp la, m lague w devan pèp la la, klin tèt ou. Ou pa ka kòm son jèn ti fanm, vire tounen se ou, lè se pa lòt vye madivin sal la k rele Djoulie a, lè se pa Djoulie se Widiana. Lè se pa Djoulie se Widiana. Sa vle di 2 moun sa yo kenbe sendomeng nan pou yo, yo ranse jan yo vle.

Lè nèg ap piye sou yon vye ponyèt la, kounya la ou pa pè ou pa krent, hein, ou al yon gwo bout afèw, e panyen siye wap regle avèl se pran vazlin fouwe nan danw epi kòmsi menm yon ti bri yon nèg pa tande, menm yon ti alsiyis yon nèg pa tande hein, menm yon ti alsiyis yon nèg pa tande, ou chita la ap fouwe yon bout bagan nan danw san rete epi pran bagan, hein, kot ti bri blòdè yo menm,

Rale vas nou met andan. Pou ki rezon la? Pou ki rezon? Men mwen ti al si sou babay blode. Kou na kote, kou na kote plezi blode la. E vre mwen chè. Mwen fache anpil. Kote plezi nou la nou men. Nèk kap gad. Se dosye sa. Dosye sa pou dimanche tande. Dosye sa pa pou instagram ok mesye. Ekip Kayefo a koube byen ba pou l di mèsi ak tout moun ki te gade videyo sa e a ou menm ki pral gade l pou nou di ou mèsi. Wa p rann nou yon grenn sèvis, wa p pataje videyo sa pou nou nan chak gwoup ke ou ye on fason pou l ka touche plis moun e nan sans sa tou wa p patisipe nan devlopman chanèl la. Nou di ou mèsi, n ap kwaze byento pou yon lòt videyo k ap pi enteresan ke sa a.